Woy! Gwo pwoblèm nan peyi Tonton Sam. Gwo pwoblèm lan peyi Lèzetazini. Alò medam mesye nou salye w nou kontan antre lakay ou ankò se chanèl pa w la Pwototip EI ki pote enfòmasyon pou ou ki pote gwo koze pou ou gran dosye nou pa pote zen nou pa fè pawòl anpil men nou chèche bon jan enfòmasyon pou nou enfòme w kite nou remèsye w pou fason ke ou kontribiye nan travay nap fè a, pou fason ke ou abòne, ou pataje enfòmasyon yo, e ke ou pèmèt ke nou gen ankourajman pou nou kontinye travay pou ou. Ebyen jodi an, jan ke nou wè peyi nou, Ayiti ki pa twò bon, nou wè Venezuela pa twò bon, nou wè Equateur pa twò bon, Ebyen eske se sèlman yo menm ki gen pwoblèm? Ebyen jodi a nou pral pale w de yon gwo dosye, yon gwo pwoblèm ke Lèzetazini nan minit ke nap pale la lap konfwonte. E nap pale w jodi a de destitisyon ki prevwa fèt nan peyi Lèzetazini. Alò destitisyon an kisa li ye dabò? Destitisyon an se prive prezidan an, prive yon fonksyonè piblik de yon tach oubyen yon chaj ke li genyen e pou ke li akonpli. Ebyen kisa ki pase? Nan konstitisyon amerikèn nan, e konstitisyon amerikèn nan bay prerogativ sa a, yo kapab pwosede a destitisyon yon prezidan, yon vis prezidan, konsa yon jij federal tou. Men pou ki koz yo kapab destitiye moun sa yo? Ebyen se ta pou koz trayizon, se ta pou koz koripsyon, se ta pou koz. Kèk krim yo ta komèt, kèk deli. Ebyen, depi byen avan ke Mesye Donald Trump ki se prezidan Lèzetazini tap pran pouvwa an Janvye 2007, paske pa bliye ke li te al nan eleksyon avèk Hillary Clinton, li te ranpòte eleksyon an sou Hillary Clinton nan fen ane 2016 lan, ebyen, anvan li te pran pouvwa a depi nan kòmansman ane 2017 la, te gen gwo van ki tap soufle sou rapò afè destitisyon li. Yo ta fè konprann ke prezidan Larisi an ki se Vladimir Putin, misye ta sanble te enfliyanse ke Donald Trump te ranpòte eleksyon an, sètadi Repibliken yo te ranpòte eleksyon an. Men, sa ki vin mete yon gwo kouch lwil sou dife destitisyon sa a, se yon apèl Mesye Donald Trump te genyen ansanm avèk. Prezidan Zelensky Volodymyr Zelensky Zelensky ki se prezidan Ikrèn nan moman ke n ap pale la. Ebyen sèvis sekrè Lèzetazini ta dekouvri ke Mesye Donald Trump, le prezidan dè Etazini ta ap mande Zelensky pou ke li ankete sou pitit Joe Biden. Joe Biden n ap fè w konnen se ansyen vis prezidan Obama, se li menm ki va genyen pou li anfas. Donald Trump nan eleksyon 2020 ki va genyen pou fèt, kote mesye sa pral reprezante lè demokrat e ke Donald Trump nou konnen deja li menm li se repibliken. Ebyen medam mesye, pawòl sa a se yon pawòl kap fè gwo bri, kap fè gwo bri anpil gwo chabrak leve kont sa akoz Donald Trump ta envite sitwayen sa a pou ke li ta e mennen yon ankèt sou Pitit Joe Biden ki te gen dosye ke l t ap mennen lòt bò a nan peyi Ikrèn sou gouvènman Joe Biden, administrasyon Obama, ebyen anpil gwo koze yo mande pou yo destitiye Donald Trump. Alò destitisyon nan peyi sila li gon fason ke l fèt. An pasan kite nou fè w konnen ke gen plis pase 36 pousan nan. pèp oubyen nan piblik Lèzetazini an selon ankèt ki ta mennen ki ta prè pou yo dakò pou yo destitiye Mesye Donald Trump. E n ap fè w konnen moun ki alabaz mouvman destitisyon sa se prezidan Chanb dè Reprezantan usa a sètadi se yon demokrat ki rele Nancy Pelosi ki se yon Li se yon natif California. Ebyen dam sa ki gen 30 plis pase 30 lane depi li nan sèvis leta lap travay nan leta se prezidant sa prezidant chanb dè depite an se li menm ki a la baz pou ke yo ta destitiye pou yo mennen ankèt pou yo mennen dosye sa pou yo ta destitiye Donald Trump Ebyen, gen Mitt Romney ki se te gran pèdan fas a Obama nan eleksyon 2012 lan. Men misye sa a li menm ki di ki sa? Misye di konsa, si, misye ki se yon senatè nan Utah, misye di konsa, li pa dakò fason ke Donald Trump li menm li ta ap fè lòt moun, fè lòt eta vin antre nan koze kap kwit anndan kizin Lèzetazini. Li di li pa gen pwoblèm non. Pou ke chanb dè depite an li menm, li ta, kote se la demokrat yo majoritè, pou ke yo ta inisye mouvman sa a pou yo destititye Donald Trump. Men. Kote repibliken yo fò yo menm yo, se nan sena, paske nou pral eksplike w pou destitisyon an fèt ki etap pou l pase. Ebyen pou repibliken yo ki nan sena, sètadi yo menm, yo kapab vote kont destitisyon an. Konsa tou, gen yon lòt senatris ki rele Susan Collins. Li pran distans li avèk Prezidan Trump ki se e alò ki se prezidan repibliken ki se menm pati ansanm avèl li pran distans li avèl li di ou sa alò mouche Trump sa li menm nan fò konnen li pat mete dlo nan bouch li tou konsa li tap trete senatè yo de senatè kreten epi selon plizyè sous anviwon 70 sondaj ki montre klè ke Joe Biden ki se ansyen chèf gouvènman e administrasyon Obama ta genyen pou l mete do mesye Trump atè nan eleksyon kap gen pou fèt yo. Sa vle di se youn nan pè ke mesye a sanble gen ki fè lap mande pou yo fè ankèt sou lòt sitwayen. Epi ansyen direktè cia a ki se John Brennan nan yon antrevi l te bay NBC, misye sa l fè li mete an dout estabilite peyi Etazini. Li menm akize Mesye Donald Trump ki se prezidan Etazini kòm moun ki ta konwonpi sistèm jidisyè a nan peyi Etazini. Sa se pa mwen menm kap pale non, se Mesye John Brennan, e ansyen direktè cia ki tap pale, ki tap bay yon entèvyou avèk NBC. Ebyen, nou vle ba ou etap pou ke rive genyen sa ki rele destitisyon. Pou gen destitisyon, se ke fòk li ofisyèlman sible pou yo destitye fòk gen yon ofisyalizasyon de afè destitisyon an fòk yo mennen yon ankèt fòk gen yon vòt atik ki pou mete prezidan an akizasyon epi pou pwosedi sa kontinye atik ki pou mete l an akizasyon an dwe apwouve pa yon majorite nan chanm depite a e ki posib paske nan chanm depite a se la ke demokrat yo ye apre sa. Se pral etap nan sena a, sètadi fòk sena a li menm, se li k pral chaje de pwosè sa a, pou yo vote atik de miz an akizasyon an. Si ke yo vote nan menm sans avèk chanb dè depite a, ebyen lè sa a, Prezidan Donald Trump l ap oblije mare pakèt li ale, ebyen se vis prezidan an ki ap genyen pou fin fè rès manda. Epi fòk ta gen yon majorite 67 sou 100 senatè ki ta dwe vote pou ke destitisyon an ta posib. ki parèt difisil paske nan chanb alò nan sena a se la ki genyen majorite demokrat yo alò fòk nou diw byen pou kapab rete enfòme fòk ou abòne pataje chan pataje enfòmasyon sa abòne chanèl la ki se pwototip EI fòk nou diw pou grand enfòmasyon pat janm gen yon prezidan etazini ki te rive desitiye nan egzèsis fonksyon li si Donald Trump ta destitiye se ta premye prezidan. Fòk nou di w ke te gen yon prezidan ki rele Nixon ki te rive kite pouvwa a avan ke yo te destitiye l paske te gen yon pwosesis de destitisyon ki te ap fèt kontre li menm. Epi si Donald Trump ta ale, se mesye Mike Spencer se li menm ki pral pran plas li. Ebyen, mesye Donald Trump gen. jiska 18 oktòb pou l bay Kongrè a dokiman ki gen rapò avèk sa. Li te di l pap bay dokiman, li te di l pap bay, pa gen moun k ap fè l bay. Ebyen n ap swiv, n ap raple w ke lè yo te mete Prezidan Nixon an akizasyon an, se te pou yon kesyon de espyonaj, yon skandal, yon koze ki te rele Watergate. Ebyen, nou kwè ke nou pote majorite enfòmasyon yo pou ou.